Bonjou ou bonswa tout moun sa depan de lè wap gade video a ou konnen ou sou chanèl la ki se verite a paka kache enben jodia nou gen avèw frè Eugène John Crevens kap klotire 9 benediksyon ou ka jwenn nan travay wap fè pou senyè a enben mwen te gentan baw 3 sè Rosie te gentan baw 3 enben jodia se frè Eugène kap baw rès 3 yo enben. Nou a tou? E koute atantivman, voye lòt moun al abòne ak chanèl la pou plis videyo. Ou mèt pasyan, nan yon minit, n ap retounen.
Ok merci Elody Stevenson e nou kontan jodi avèk ou nan kay la. Ok, se jan lòd yo Stevenson deja di nou, ok, se frè Eugène John Kerwin, je di ankò, e ki la avèk nou nan kay la. Ebyen, nou genyen, e depi semèn sa, genyen 9 benediksyon, e de Jezu te bay, pandan li te sou moun nan. Ebyen, se yo menm la, e nou kontinye apwe la ansanm, kote... Sè Rose Laure deja wè 3 avèk nou, e frè Stevenson li menm tou wè 3 avèk nou. E aswè a la, e nou menm, se nou menm, e frè Eugène ki pral wè rès e 3 dènye yo, e ansanm. E ann wè ansanm nan Matye chapitre 5, e n ap kòmanse nan vèsè 9. Nan vèsè 9, se la ke nou jwenn e setyèm benediksyon an. An nou, an nou li ansanm. Benediksyon pou moun kap travay pou lezòm viv byen youn ak lòt, paske Bondye va yo rele yo pitit li. Benediksyon pou moun kap travay pou lezòm viv byen youn ak lòt, paske Bondye va rele yo pitit li. Ebyen zanmim ou menm kap koute nou la jodi a, ebyen frè Eugène vin diw, Ou bezwen travay yon fason pou fè frè avèk sè ki bò kote w la pou yo viv byen, pou yo viv alèz. Paske Jezi Kris li menm se sa li mande, se rekonsilyasyon, se pou youn e renmen lòt, se pou youn viv byen youn avèk lòt. Ebyen, e pandan Jezi Kris li menm, lè li wè moun foul moun yo, ebyen li te moute sou yon mòn li chita. Men disip li yo pwoche bò kote l, epi se lè sa li te tonbe e ap moutre yo pil bèl bagay sa yo ke ou wè e nou apre ansanm avèk ou yo. Ebyen frè m avèk sè m, ou sipoze viv byen youn avèk lòt, youn avèk lòt. Antanke frè avèk sè. Ebyen uityèm benediksyon an se kisa li ye? An nou gade toujou pou n wè, se vèsè 10 la, uityèm benediksyon an ki di, Benediksyon pou moun ki anba pèsekisyon lè y ap fè sa Bondye mande, paske peyi Wa ki nan syèl la se pou yo li ye. Benediksyon pou moun ki anba pèsekisyon lè y ap fè sa Bondye mande, paske peyi Wa ki nan syèl la se pou yo li ye. Ebyen, se vre, e ou kapab toujou jwenn pèsekisyon, ou kapab toujou jwenn e anpil moun ki ap pale mal de ou. Men fòk sa fèt, paske Jezi Kris li menm li anonse li, e poko janm tou gen yon, ou poko janm wè sa. Ou wè yon chyen ki ap jape yon machin pandan li pake? Non. Men, alaminit ke li fè sa, li derape, w ap jwenn, e lè sa li e kòmanse kouri dèyè li. Ebyen, se konsa. Ou menm, ou bezwen fè tout sa. Ki depann de ou. Lè w jwenn pèsekisyon yo fò w rete la, kenbe la. Paske wap fè sa e Bondye mande. Ebyen Jezi Kris fè w konnen peyi wa ki nan syèl la e se pou ou li ye. Men se ou fòk ou rete e anba volonte Bondye. Fòk ou ap fè sa e ki li mande e pou fè yo. Se konsa ou va wè e kòman e tout bagay prale byen byen byen pou ou men sonje fòk ou gen e pèseki pèsekisyon ebyen zanmim yo an nou an nou kenbe an nou kenbe ansanm kenbe fò kenbe tèt paske jezi kris li menm li pap kite nou tou sèl. E menm si w ta wè tout bagay vle vire pou nou, Jezi Kris li menm, li pap lage nou. Jezi pap vire do ban nou, li pap abandone nou. Wi, kapab toujou e genyen e de bagay ki ap fèt, men ou bezwen e rete e kenbe fèm. Ebyen nou genyen nevyèm nan e ke nou jwenn nan vèsè 11 lan. ki di, Benediksyon pou nou, lè moun va joure nou, lè y a pèsekite nou, lè y a fè tout kalite manti sou nou, paske se moun pa m nou ye. Ebyen, e menm si nou wè tout moun ta vle, e ap pale, ap di sa yo vle, nou pa gen anyen pou nou fè, sèlman rete dou, rete dousman, e Senyè a li menm, Li ap konbat pou nou. Ebyen fòk gen sa, e labib di nou sa fòk gen sa, e kote ou pral wè nan vèsè 12 la pita yo pral e Jezi Kris pral di e fè kè nou kontan e paske e se konsa yo te pèsekite pwofèt ki te vini anvan nou yo. Wi e fòk gen sa. Men ou menm degaje ou, degaje ou fè tout sa ki depan de ou e pou fè tout sa ki depan de ou E lè w wè y ap pèsekite nou, e paske nou ap sèvi Bondye, e degaje nou, fè tout sa ki depann de nou, pou nou fè moun, e viv byen youn ak lòt, e degaje nou, ok, pou nou pa gen vye lide nan tèt nou, e nou sipoze gen kè sansib, ok, e paske Bondye li menm tou, li ap fè nou wè, e jan li gen kè sansib, e pou nou, Ebyen degaje nou pou nou anvi viv jan Bondye vle la paske e Bondye li menm li ap ba ou sa ou vle a e ankò ou sipoze e rete dousman pa fè fò paske Jezi Kris li menm e li pap kite e ou pou kont ou nan konba paske li konnen li konnen E nèg Saw ye li konnen sa wap andire men ou bezwen rete dousman trankil Nan vèsè 12 la li di fè kè nou kontan wi nou mèt kontan nèt paske yon gwo rekonpans ap tann nou nan syèl la se konsa yo te pèsekite pwofèt ki te vini anvan nou yo ebyen vèsè 12 la li ankò se yon bèl pwomès li ye. Pou nou menm ki ap sèvi Bondye, li fè kè nou kontan, nou mèt kontan nèt. Men, moun ki ka kontan yo se moun oke ki fè volonte Bondye yo, moun ki fè sa Bondye mande e pou nou fè yo. Moun sa yo, yo mèt kontan nèt ale, paske e gen yon gwo rekonpans ki ap tann yo. E nan syèl la. Se konsa yo te pèsekite pwofèt ki te vini avan nou yo. Ebyen, zanmi m yo, mwen te kontan aswè a pou mwen te avèk nou, kote nou t ap pran ansanm e twa dènye benediksyon ke Jezi Kris li menm li te anonse pandan li te moute sou mòn nan e lè li te wè foul moun yo. E nou genyen sè Lexine ki wè twa, e Frè Lodis ki wè twa, e aswè a ankò nou t ap wè twa.